Gran ponyen kap domine aktyalite a kote peyi dayiti bandi pa jama sispann ap fè la twoublay nan peyi a kote bandi tizou li menm li ap preche li ap site non tout moun ki konn bay 400 mawozo zam e misye li menm li rive konvèti mezanmi eske ou menm kap mache touye moun fè moun abi Epi apre yon nonb de tan konsa pou a pou al di ke ou repanti, ke ou konvèti, èske nou panse sa se yon reyalite mezanmi? Hein? An nou panse. Paske ou fè pli, ou fè konbyen dane ap touye moun, bwè san moun inosan, epi kounye a ou vin devan kamera sou telefòn, sou Facebook, ap di ou konvèti, ou mande pou lavi ou chanje, bagay sa yo, enben tout moun kap touye moun nan peyi a pou yo te mèt vin konvèti menm jan avè w. Tèt chaje. Kote peyi sa prale? Lòt pwen kap domine aktyalite a kote lapolis a nan depatman nò a fè yon gwo kou sou yon kòp bandi ebyen bandi yo te kouri avèk machin yo ebyen lap reste kouri dèyè yo, yo arive tire youn men li pa mouri li lopital ap pran swen Ebyen, lòt yo li menm yo te kouri men lapolis yo te arive kouri dèyè yo, yo vin ateri nan baz. Lè yo rive nan baz lan, kote nèg yo ye an, yo jwenn yon lòt machin ki ap mache nan baz nèg bandi yo. Ebyen, nou pral fè ou tande. Anplis sa nou gen yon gwo gwo gwo bòkò k ap sèvi peyi a, ebyen li menm li se mèt ougan nan afè bòkò ebyen li menm li arive jwenn nan e yon pil entèvyou kote lap pale kote moun yo lap di yo konsa gen plizyè kò bandi k vin dèyè pwen nan men lan pou yo kapab blende kò yo li di yo li menm li pa bay bandi pwen li pa bay vòlè pwen li bay moun ki nan ti djòb yo nan ti travay yo ke bandi ap nwi pou yo kapab pwoteje kò yo Ebyen nou pral fè w tande plis enfòmasyon avèk bòkò sila a epi nap fè w tande e lap rive nan lòt videyo kote DG polis la li menm pòt pawòl la ap fè entèvyou kòman li te arive met lapat sou towo sila yo. Yon bandi pap janm vin lakay mwen. M ap ba w senp ti anekdòt. Yon lè gen yon mesye ki rele m, li di m li bezwen pou m mete yon gad sou li. M di, Gad pou ki sa? Men m pale avè l nan telefòn. Li di m, Pou pwoteksyon. M di, W ap travay? Kote w ap travay? Non, li pap travay, men l bezwen gad. M di, Kòman w fè gen kontak mwen? Li di, Wi, mwen tande w, ou te nan yon konferans epi m pran nimewo w. M di, Monchè, ban m ba w verite. Ou konn sa w bezwen? Ou bezwen priye, pale a Bondye, ou poko bezwen gad. M mande l, Kote w rete? Li di m mwen ap m abite delma 1 mwen men si w ta vin lakay m m pap tou rele dcpj Manno ke lòbèy nan peyi sa map fè yon ougan map fèl pwòp da. Mwen salye laprès pale, ekrit e televize avèk tout rezo ki an liy yo, kite m salye près nasyonal ak entènasyonal lan, espesyalman laprès an liy lan travay. ke nou menm nap fè yo ale pli lwen pli lwen e ke tout nanchon an satisfè. Jodi an mwen vle fè yon ti pale avèk laprès se sou yon tematik kap devlope nan peyi a. Avan tou fòm di nou ke m se Maître Alix E. Compas, m gen 2 chapo. Mwen se yon avoka, manb de la Fédération des Barreaux d'Haïti Ankò mwen se yon houngan asongwe kòm houngan asongwe se moun ki pran kal devan papa loko ki pran ason e ki lave menl pwòp poul manje a tout granmoun tout timoun donk m se yon dirijan yon militan vodou e m ta di nou ke vodou a se nanm mwen e lèm di vodou se nanm mwen Se paske mwen menm mwen se katriyèm ak senkyèm jenerasyon fanmi mwen, jenerasyon pa mwen, k ap sèvi lwa. Donk, se lwa yo ki egziste m, se vodou ap mete m sou tè a, apre Bondye nan lavi a, vodou a fè tout sa l dwe fè avèk mwen pou m prezan nan sosyete a. Gon tematik k ap devlope. Pa bliye ke vodou an se. Yon fòs anfas moun k ap oprese l yo. Li se yon fòs anfas opresè yo. Men jodi a, m fè anpil refleksyon avan ke pou m konkli, pou m ti pale avèk laprès, gen bagay k ap devlope e ke tout ougan ki pa konprann ni yo, yo wè li, yo ka ap touche de li e petèt pa pè ou di mwens ke m pa konn yon rezon yo pa vle pale de li. Mwen kòm yon gran avoka, m estime ke fò m pran l. Se yon tematik kote ke w rive, oubyen ou tande sou rezo sosyo yo di w, Tout sa kap rive, bandi ap tye moun, bandi ap tye, ap kidnape moun, bandi ap fè tout aksyon nan sans la yo di w, avan yo pale yo di w, e ougan ki bay bandi pwen. Mwen menm mwen vin di ke pi gwo pwen an li rele rete trankil. Mwen vin di ke jodi a, frè m avèk sè m yo ougan yo, manbo yo, jodi a son lòt sosyete n ap devlope. Lòt sosyete n ap devlope yo, bon maji sa a yo, bon wonga sa yo, bon pwen sa yo, nou pito ap fè yon tematik pou nou mete ansanm pou nou devlope peyi a. Mentnan mwen panse ke pou m fè yon apèl osi a tout moun, mwen m rele yo frè m, Kew rele bandi yo m rele yo frèm paske se menm sosyete a ki kreye yo mwen m pa dakò jan ke yo menm yo mennen ap fè bagay yo m pa dakò men tou petèt mwen menm m pa pral di ke il fo tout ekstèmine yo m ta pito bezwen omwen pou yo pran konsyans jodi an tout moun viktim mwen konnen ougan yo gen bon pwen Yo gen bon onga, yo gen bon maji dayè mache nan tout peyi a. E sa k fè m ta mande yo ann itilize maji sa yo a bon esyan. Paske jodi a, se pa yon vodou nou gen menm dan lansyèt, yon vodou akayik, pèsòn pa ka vin poze kesyon lè ougan oubyen lamanbo e sèl kòk chante nan peristil nan. Se yon lòt vodou a laprès bezwen konn sa k ap pase. Lapolis, lè gen yon sitiyasyon k ap devlope, y a kesyonnen m kòman yo wè l. Ebyen jodi a mwen panse ke bon pwen sa yo, yo enpòtan. Paske pwen te toujou enpòtan. Nou fè Bwa Kayiman. Si nou fè Bwa Kayiman, e avèk Bwa Kayiman nou pral fè endepandans peyi a, ou wè kòman ke vodou a te enpòtan si. Etan done ke jodi a nou pap di pèsòn pa vodouyizan. Si w reklame w se vodouyizan, byenveni. Ou se vodouyizan. Si w reklame w se ougan lwa arelo, byenveni. Vini. Epi n ap travay ansanm paske vodou a pa nan esklizyon. Vodou a pa di sa bon, sa pa bon, vodou a pa di m vle sa m pa vle sa, vodou a di nou tout se youn, menm jan lwa yo di nou tout se youn o devan Bondye. Se pou tèt sa jodi an, an plis ke m konnen pawòl la prale trè lwen, anmwe bon pwen sa yo m mande ougan yo kite bon pwen sa yo pou yo ba nou pito, omwen kote ke vrèman pandan n ap renove vodou an gen bagay nou pral fè pou peyi a. Paske jodi an yon peyi ke nouzòt vodouyizan nou fè se di ti boukman. Cabral à mort, Toussaint Louverture, Marc-Andal Dessalines, tout zansèt yo goumen pou nou, ebyen jodi a nou menm ki vodouyizè, se nou k mèt tè a wi. Se nou k mèt tè a. Kòm vodou a kounye a li ap fè n ap fè n ap fè nou ap vle antre nan sosyal, nou vle antre nan nan nan fè nan fè kilt vodou, nou vle antre nan fè lekòl pou fòme timoun yo, paske jodi a si w pa konn li, ou pa konn li ou pa ou pa kapa ou pa edike, sosyete sa p ap bezwen w. Men de sa teke nou di moun yo an nou mete tèt nou ansanm antre tan ke vodou an manke yon lidèchip e se lidèchip sa ke map chèche. Petèt gen dwa moun ki nan tèt vodou yo pa lòm di moman men yo fyè pou yo di m se ati, m se atibon, atibon legba ha! Nou bezwen yon vodou ini. Poutèt sa m pran responsabilite etan done ke vodou a nou dwe egziste Nou dwe toujou vivan pou n di nou gen pa nou nan peyi an. Nou pral mande yon chita pale trè vit, prese prese avèk Papi Dad Pierre Saintange ki se yon ansyen ougan ki se dirije CVH depi 90, òganizasyon pa la près lan atravè tou le peyi. Nou pral nan kote Augustin Senclou pou nou di ke Vodou a dwe chita ansanm pou nou jwenn solisyon peyi an. Nou pral rankontre Mesye Carlin Ruderman mwen m pa di a ti. Carlin Rudemond, Bonidieu, piske se li ki te la, te di, sa ke nou kapab fè? Epi Ogounou Jean Baptiste, e misye, mwen panse de bagay, n ap chita pou nou kapab vrèman travay ansanm sou de tematik pou nou sove vodou a, epi nou pral gen otonomi lòske gen yon pwoblèm, e yon nonm di se tèl oubyen ki te ba w tèl bagay fè, ap fè demagoji, n ap gen yon pouvwa de konvokasyon. Se la vodou a poko ka rive, e se la ke pou nou rive. Mwen m se avèk fyète Mwen viv vodou a, m pale de vodou a, mwen sèvi lwa yo e lwa yo se fòs mwen paske ou ougan ou pa la pou bay pwen pou vakabon kraze peyi ou la vrèman pou ou ta mete bon gad sou timoun enpeche dyab manje timoun epi vrèman pou ale pou sove peyi ou jodi a nou wè peyi an nou bezwen peyi an fò peyi a siviv etou m tou di m lan son apèl mesye sa yo mwen menm m ap klè m ap di l mwen m se mèt konpa. Map dil oken moun pap vin fèm konprann ok mesye sa ap rele bandi yon ka konte yon milyon dola ameriken sa vle di swen pa gen gwo nèg a gwo palto ki kenbe bagay sa pou enterè yo ebyen jodia nou bezwen yon lòt ayiti nou bezwen yon lòt ayiti se pou nou chita ansanm map di vodouizè yon bagay. Lòske nan fè gran dizè, nou kite moun ap di nou nan radyo, blese, fè lougan, nan Gwadeboukèt ba w gwo pwen. Li pa bon pou nou non. Frè m avèk sè m vodouyizan ougan manbo yo sou pwen an son gwe. Ou konn sa k pral rive? Nou pran 13 dechoukaj deja nan peyi Dayiti paske nou pa t òganize nou. Kounye a mete lèt ou wè moun ap voye monte sou non ou panse ou bat bravo ou se yon gwo ougan kòm ou se ta pi gwo pwen rete trankil epi se prepare ap prepare tou lè yo vin yon pèp avèk bandi yo paske gen leta sa yon leta bandi tou wi se yon leta malfra yon leta bandi se paske leta pa pran responsabilitel tou fè tout sa ap rive la aprè leta vin yon pak avè yo oubyen leta vin deside fè nenpòt kesyon avè yo paske lajistis ajenou lapolis ajenou Mentnan la sa si yo pran fak avek yo kòl pral mache pran ougan yo avek manbo yo perestil yo etan donnen mwen m son avankadist e se avek fyète ke mwen pale de vodou mwen di si konsa ann kanpe la e pou nou ta kòmanse di ougan manbo yo ou travay pou moun kap ranje sosyete a paske ayiti se notre peyi se teritwa pa nou se la bondye ap espremete nou ann konstwi peyi nou ayibobo pou nou tout. Nan deplèz a manbo Evony George Auguste, nan deplèz avèk Pierre St-Ange di Papi Dad, e vodou a pa gen antèt. E se paske vodou a pa gen antèt menm li pa gen dirijan ki fè bagay la ap degingole konsa. N ap kreye yon lidèchip nan vodou a. N ap pote yon lidèchip epi apre sa tout moun ougan w ap sou kontwòl. Paske pa bliye, lòske w wè ougan yo yo antre nan tout sa k pa sa tou, leta koz wi. Se depi 2004 wi, lansyen prezidan Jean Bertrand Aristide te pran yon arete prezidansyèl pou te fè rekonèt Vodou kòm relijyon apa antyè. Kisa leta fè? Nèg ministè dè kilt sa ki la, lap bay pè lajan, lap bay mè lajan, lap bay pastè zanmil lajan, anyen yo pap fè pou vodouyizan. Ebyen lè sa yo lage pou kont yo byen sa, ebyen kòm son avangardis, Map defann dwa yo kòm avoka lè yo gen difikilte nan tribinal. M se avoka tout ougan manbo sou tout 10 departeman e se grati san yon dola. E depi yo bezwen m, yo jwenn mwen. Ou ta sezi wè m ap pran machin mwen oubyen m pran yon machin m ale an savann m al defann ougan ke jij komisè ap fè enjistis. M toujou prezan. Maintenant m panse ke sak fè yap tande vwa m, yo se frè m, yo se sè m, yo se moun ki tande m, dayè se yo k fè yo k mete m mèt konpa tou, epi m panse ke yap tande, yap kòmanse stope, men nou pral kreye lidèchip lan. E se lidèchip lan pou ki detèmine ou tou tonbe nan bagay ki pa sa nap konvoke w, e nap gen pouvwa de konvokasyon. Men si se bagay divizyon, chen manje chen, yin yang, sa, paske gen pwoblèm. Lòt mesye yo te vin la te vin kouri ati, kouri wa, epi yo te ka di prezidan Jovenel ap fè 27 an opouvwa wi.

ki gen omwen ke yo gen yon seri de resèt sou yo, yo tèlman bon anverite, gen lè pa menm ougan ki konn resèt sa, gran papa yo te gen tan ougan, grann yo te gen tan t ap sèvi lò, yo gen pwòp resèt pa yo. E menm si jodi a resèt pa yo apateni a vodou, mwen di yo poze, ann poze pou nou rediskite bagay la pou nou fè yon lòt peyi. Men m kondane Tout ougan, tout manbo ki te antre nan dinamik sa. Si yo te konn fè l mwen di yo stope l e nou kondane pratik sa. Alò mèt konpa ou ka jistifye sa, se ou dakò avè l antanke yon ougan, eske ou jistifye ke sektè vodou an li patisipe nan bay bandi libète sa yo gen la? Òdinèman ke atravè tout sa, tout ougan ke m rankontre, Tout manbo kem rankontre mwen pako jwenn li men m konn mele tou sou rezo sosyo yo paske kòm on ougan avize map fè map chèche yo toujou di tèl ougan tèl manbo men m poko jwenn sa men m pa inyorel tou paske m wè gon seri de resèt m wè mouchwa wouj m wè mouchwa vè m konnen konbyen egwi wi kapab vrèman gen Vodou a men kòm vodou a kounye a li leve li di li pa dakò e mentnan nap fè yon sèl nap pale a moun nan atibonit nap pale a ougan atibonit nap pale a ougan nan nò nap pale a ougan tout kote yo anperè yo ebyen nou jwenn yon solisyon a kesyon sa a m ba w re solisyon lap rezoli. Eske gen kote nan peyi dayiti yo ka sanksyone yon ougan kap fè dezòd? Òdinèman se te la mission de la knva.

Bala vini tèt anba, son pakèt nèg kap chèche ti enterè kap vann tèt yo kap pwomot tèt yo epi vodouize yo pa chita pale avè yo oubyen yo pa tande yo pa gen pouvwa de konvokasyon pouw gen otonomi pou gen chèf yon sistèm fòw gen pouvwa de konvokasyon fò moun kapab tande w mwen menm ougan yo tandem manbo yo tandem pa bliye lè bala gaye mwen menm wi ki avoka kap konvoke près la kap monte tout kote e plizyè bagay ke près la akonpanye mwen Map wè yon ougan ki tap fè yon dans nan Mariani e kote yo te vè yon kazèk arete li bat li yon bout baton epi mwen di ougan deja sèvis li lè menm di kazèk la monchè ou pap janm kazèk ou pral nan prizon epi nou kòmanse bay sèman te gen gwo senatè dèyèl kap dim non li vè menm konpa bay men kanmenm yo toujou tandem paske dènye rekou lan se mwen menm. M son valè sur pou vodou a. Paske pa gen oken avoka nan peyi sa, yap fè maji, yap fè wonga, yap chèche pwen pou kabinè yo mache, yo pap janm di yo se vodouyizan. Donk yo se wongatè. Kisa sa sa vle di an tanpere lè ti mesye yo ki gen zam nan yo ap batay epi gen mouchwa wouj, mouchwa vè oubyen mov e chak diferan koulè nan. M reponn kesyon sa, yo sou gad yo, men map di m pap M pap Mwen mande stopel pou ougan pa pran pa vre paske yon bagay ki vre lè ougan an vini ougan konprann ke ou pral pou travay bandi pa pran bal demen maten ou menm ou andanje tou wi ou andanje tou paske sosyete a pa fonksyone nan li a pa fonksyone avèk ilegalite men m panse ke men m te di yon bagay ki trè fò e mwen peze mo ankò se ke gen dè jenerasyon paran nèg sa yo. Tap ba yo yon seri de pwen, yon seri de gag, yo ka te mal fè l tou. Paske nou konnen jodi a vodou a, se li entènèt, li pa ale letid epi chèche konnen. E sa ke jodi a n ap fè yon lòt vodou. Yon ougan, ou se yon edikatè, ou se yon gran prèt, ou se yon papa bon kè, ou se yon doktè, ou se yon gerisè, tout pwoblèm ki nan kominote w, yo wè l an premye. E se sa nou vle pèdi, mwen m di stope l, ann nou fè yon lòt travay nan vodou a.
Anpi anpi anpi anko pa gen sa poko rive pou yon bandi vin lakay ou pou vin pran pwen li pa pran bal.
Òdinèman, nou konnen m se yon òm de lwa, m se yon avoka, manb Federasyon Bawo Dayiti. Yon bandi pap janm vin lakay mwen. M ap ba w senp ti anekdòt. Yon lè gen yon mesye ki rele m, li di m li bezwen pou m mete yon gad sou li. M di, gad pou ki sa? Men m pale avè l nan telefòn. Li di m, pou pwoteksyon. M di, w ap travay? Kote w ap travay? Non. Li pap travay men li bezwen gade m di koman w fè gen kontak mwen di wi mwen tande w ou te nan yon konferans epi m pran nimewo w m di monchè ban m ba w verite w konn sa w bezwen ou bezwen priye pale a Bondye ou poko bezwen gad m mande kote w rete li di m mwen abite Dèlma 1 m di ebyen si w te vin lakay m m tap tou rele dcpj m a nan oken lòbèy nan peyi sa map fon ougan map fè l pwòp dayè. Jodi a, mwen se senkyèm jenerasyon Ougan nan fanmi m. Aryè gran papa m Baltimore Konpa te Ougan. Gran papa m Andre Konpa te Ougan. Papa m te Ougan. Donk mentnan mwen menm mwen vin Ougan. E paske lwa yo rele nou, e pi lwa yo di ann pale pou lwa yo, yon moun pap kesyone m nan kesyon konsa. Menm si a, menm si ou mande m pou rele lwa, m ap rele lwa a pou ou, m ap rele lwa a. Men lè m vini m di w kisa lwa di, mentnan w ap vin pale avèk mwen men ou di m sa lwa di, m anvi wè ou ale. An jodia m pa nan kesyon sa yo. E yo pap vin lakay mwen tou. E yo pap vin lakay anpil ougan serye nan Dèlma. Alò ou konprann menm jan m di la, yo pap pale gen anpil ougan serye nan Dèlma. Epi sa k pa kapab òganize yo, gen sanksyon nou pral pran kont yo, n ap òganize vodou an. Nou pa ka òganize l jan l ye la, jodia m di, kòm dirijan vodou an, m di pa gen dirijan, vodou an pa gen lidèchip. Vodou an bezwen yon lidèchip eklere, avize, epi w al wè tout bagay sa yo pral fini. Konfederasyon Nasyonal Vodouyizan Ayisyen an, Se patenèchip avèk leta ayisyen. Moun ki ap di òganizasyon ki t ap gen pouvwa de konvokasyon an, se la knva. Men metnen kounye a sa k vin pase, bagay la te vin gen yon dechirur. Ou konnen paske gen yon premye branch, gen wa Senklou, li di li gen patènite a. E bwa se klou, dil gen patènite an, bon m byen salyel. Mentnan, lòt knva a li menm, gen anpil dechirur, paske mesye sa ka rele Karen Demond, li pa lòm ala lòm kil fo a la plas kil fo. Yo ou gen yo pap tande l, paske l pap janm ka gen lidèchip lan e yo pa vle ba li l. A se moman kounye a li pral chita. Mentnan pa gen oken pwoblèm, gen Gounou Janbatis nan departeman de l'Artibonite. Gen papi dab nan kont Departement de l'Ouest komin de Delma ki se Pierre St-Ange e nou pral fè yon sentèz epi pou nou kapab di yon sèl mo pou kesyon an rezoud tou pou ougan yo dakò ou gon chèf fò yo konnen kiyès ki chèf fò yo gon sèl chèf ougan yo vle bagay la òganize tou men anlè an se twòp ti enterè pèsonèl ti enterè mesken epi men kote bagay la ye nap òganize l. Vwala e e mèt konpa ou lanse yon apèl avèk tout ougan yo E ou menm ki se avoka, ou se ougan alafwa, e si tout fwa apèl sa ou lanse a, ougan yo pa chwazi mete tèt yo ansanm pou yo pa bay ti mesye a zam yo pwen, se ki sa k ap fèt? Òdinèman ke ougan yo tande m, e yo toujou tande m, e y ap kontinye tande m, e pwiske m se avoka, Ki pral defann yo lè bagay la pa bon yo tandem paske ou gen dwa rive la ougan ale pou yon komisè ap tandel kwa dèboukè epi yo arete yon mesye mesye a di yon kesyon de vyòl e li di se ougan kite bal pen fòl jwenn timoun poul t jwenn timoun poul pran timoun san timoun ki vyèj otomatik komisè ap tande kes komisè di banm rele mèt konpa em di komisè sa pa egziste kòm la responsabilite pèsonèl nou sòm an matyè de dwa penal ke kriminèl la fè ou t di ougan pa gen anyen avèw. Bon men bon kotew ta baw pwen pouw di ou bezwen minè ou bezwen timoun ki fèt bay sa bay distè men gen moun tou mank de konesans kap di bagay ki akayik esak fè mwen sonje apal avèk yo lane 1975 nan silo petit plaza gonw dam ki dim li gonw gran ki dil li ka bal on pwen poul rale kob tout moun nan mache a mdi Pa janm di ougan te di w sa. Ou wè ougan, jou peyi a cho, yo pral dechouke ougan an premye. Malè ale zòrèy ougan m di bagay sa yo, epa ou te ka di 120 tan, jodi a ou pa bezwen sa. Tout moun dwe vann, pou tout moun vann pou t rantre lakay ak kòb yo te redife, paske ou dwe travay pou ganye pen w a syè fwon w. Reyèlman m tande, m tande zo, yo rapòte m. Men tou m gen yon edikasyon de, yon edikasyon familyal E mwen se yon avoka, m pa viv de oui dire. E m te konn tande moun ap pale, pale, pale de sa, m di la premyè choz, lè zo gen tout sa yo pou l di nan yon radyo, petèt se zanmi l k ap ba l entèvyou chak swa, mwen di zo ta dwe toujou al di sa nan dcpj. Paske jodi a, laprès pa ka kouvèti pou yon bandi. Laprès pa ka vini pou kouvri moun kòmsi an lè lòt di sa te ouvè lè li te konnen dayè sa l t ap antre yo pa t bon sa k te fè l antre la menm mwen k te di l antre men nan jounen an l ap di tout ouvriye l te rankontre ebyen vwa se dcpj pou l al di sa dcpj ap tou kenbe l toujou e lè sa dcpj pral chache ougan yo men lè sa m a prezan avèk ougan yo pou m konnen èske se bagay ki vrè. Mèt konpa, èske depi yon moun gen yon perestil yon lwa ka monte nan tèt li m ka di l se yon ougan?
Gen 2 tip de ougan, jè a se yon bèl egzèsis E gen 2 tip de ougan. Gen ougan leve dòmi jwenn yo, ki se ougan ki jwenn yon eritaj familyal. Gran papa l te la, papa l te la, li responsab badji li, men li gen lwa. E paske l nan, e paske li nan. Li nan lwa yo, fè lwa yo rele li, fè lwa aksepte ke yo monte sou li, li vin chwal lwa yo pou yo travay avèk li dòmi reve yo. Men nan depatman de lwès, ou jwenn plis ougan ke si yo oblije pou yo asongwe. Pou ki sa ke pandan ke ason an, ou moun moun te plis nan depatman de lwès, yo di ke si ou pa gen ason papa louko nan men ou, ou pa rekoni, pa ou devan asambleman dè ougan dè manbo. Donk la gen de tip ougan, gen ougan makousen an, gen ougan asongwe an. Donk mentnan yo te gen pwovens yo tou, se eritaj yo, se jenerasyon kontinye, lè sa tout, men tout se ougan. Mwen menm, mwen m se ougan Asongwe, men m te ougan Makouse selon rit fanmi m yo, men m dakò tou lè de rit yo, e m di nou tout se youn, devan Bondye, devan lò, yon sèl vodou, yon sèl maji, yon sèl ougan. Vwala mèt konpa, e n ap fini la mèt konpa, si ou ta gen yon dènye mesaj se ki sa l ta vle ye? Dènye mesaj pou m di dirijan manfouben sa yo, Yo menm tou yal pran pwen epi yo gade pouvwa pou yo akonpanye vodou a. E m di ougan, lòt ougan tou manbo k ap antre nan bagay la pase se lavi pa bòk mete yo. Nou ka toujou bezwen yo, men ann kreye vodou a kòm yon fòs. Ann kreye vodou a kòm yon fòs mistik, ezoterik, espirityèl epi pou nou avanse peyi a. Jodi an, mwen kanpe wo e fò pou m di l, gen lè lòt yo echwe, kite vodou a eseye. Mèsi anpil.
Nap di yo ou menm ki fèk moute sou chanèl sa ki si kafe pam cho enben pa bliye abòne like epi patajel nan plizyè gwoup pou yon zanmiw yon fanmiw an kapab konnen sa kap pase nan mond lan ebyen nou pwal fèw tande kote e pòt pawòl lan lapolis lan li menm tap reponn a kèk kesyon jounalis nan yon entèvyou kotel tap bay e tap esplike kòman yo te arive met lapat sou kèk grenn bandi nan depatman nò an. Ann swiv avèk atansyon zanmi paw kafe pam cho ki rantre lakay ou. Ayiti ap prezante bay laprès bilan kèk pami operasyon ke lapolis mennen nan depateman Nò okou de semèn sa a. Tou dabò nou genyen le 10 mas 2022 a Baryè Boutèy, lapolis arete 2 endividi ki se Marc Antoine Ferdinand ki se 23 zan, e Jean Coslin Morancy ki gen 21 an. Donk endividi sa yo, yo repwoche dèske yo ta fè pati don gang ke Philo Métanis alyas Judelin ensi koni ap dirije nan zòn Limonad. Nou sonje Philo Métanis li te arete pa lapolis Repiblik Dominikèn e yo te remèt li bay lapolis ayisyèn le 2 mas 2021. Endividi sa yo repwoche dèske. Yo fè pati don gang pwisan ki gen Judelin a latèt li e ki pran plezi nan fè dè ka de meurtre. Pa egzanp, yo gen plizyè moun ke yo tire nan zòn Limonad, de moun k ap pase, k ap frekante wout sa a. E answit, yo enplike nan kesyon dechoukaj tè k ap fèt nan zòn Limonad la. Donk, pou kounye a, lapolis ap travay sou dosye yo.

kote ke des individus abitye al fouye bus le plus souvent kap sòti Pòtoprens rantre Okap oubyen kap sòti Okap pou al Pòtoprens nan zòn sa e lòt usaje wout nasyonal la ebyen patwouy SDPJ a te pwal kwaze bab pou bab avèk Yon veyikil Isuzu Rodeo koulè nwa e blanch e de plak. AA 21 188. Donk a lenteryè de veyikil sa te gen 4 endividu e lè endividu sa yo wè lapolis donk yo desann machin nan yo pete kouri pandan yap tire. nan direksyon lapolis. Metan lapolis ki t ap pousuiv yo, li te oblije replike pandan l ap pousuiv yo e li te rive se te tou pre lakou kay chèf gang lan e lè l rive nan lakou kay chèf gang lan ki se Pipi ensi koni, li jwenn yon lòt veyikil ki se yon veyikil Honda Tribute koulè gri plak DD 03434 ki tou ap mache.

avèk kat telefòn. Mentnan, yonn pami endividi ki te anndan veyikil sa a ki te pran lafuit yo, li te touche pa bal nan echanj de tir avèk lapolis. Otomatikman, donk lapolis te mennen l lopital paske li pa t mouri. E se lè l rive sou le lit d'hôpital, donk li sikonbe a blesur li. Donk akote endividi sa a, lapolis te jwenn yon pistolè 9 milimèt, Taurus 9 milimèt ki gen nimewo TFW 21 114 donk ki se posibleman yon am de polis donk sa yap verifye sa o nivo de la polis la men se yon am de polis answit li te jwenn yon chajè ki gen 2 katouch ladann plis yon lòt chajè. e Glock 40 milimèt ki te akote li. Nan kad ankèt ke lapolis ap mennen sou 2 ak de kidnaping ke nou anrejistre nan departeman Nò la okou de mwa fevriye a, lapolis entèpele yon endividu ke li remèt bay lajistis e endividu sa li ta enplike nan kidnaping 2 minè ki te fèt nan zòn riyèl Nazon. nan kòmansman mwa fevriye a. Answit lapolis arete yon lòt endividi ki ta enplike nan kad anlèvman yon granmoun 88 an ki te anlve devan lopital Jistinyen an fen mwa fevriye a. Donk endividi sa yo mwen gade mwen pou m bay non yo pou le moman an rezon de karaktè sansib dosye sa.

e ta sanble ke se 2 moun ki pwòch yo ki ta fè zak sa. Men lapolis ap kontinye ankete pou fè blayi tout verite nan kad dosye sa. Ranson an chifre a konbyen? Yo te bay 90 mil dola ayisyen, mwen kwè yo te bay 10 mil dola ameriken tou.

Kapayisyen, pandan l t ap sot legliz. E yo te jwenn li apre anviwon 8 jou ke bandi yo te lage li apre paran l te peye ranson. Alò, lapolis sou le fòs lòd yo, yo sou wout moun sa yo la? Wi, lapolis sou tras sispè sa yo e atèl pwen ke li entèpele yonn nan yo. Ankèt la ap avanse a gran pa e nou espere ke trè pwochènman lapolis ap mete men sou tout moun k ap komèt jan de zak sa yo nan depatman.
Ebyen si jan w sot tande a kote pot pawol polis lan li menm nan depatman nò a tap pale koman sitiyasyon an tap dewoule ebyen nou diw rete konekte pou yon lot videyo babay a la pwochèn.